Nou pral pale nap mande tout moun e pataje live la, share live la, envite yon zanmi, envite 2 zanmi vin tande sak pral di jodi a la paske nap mande tout moun se Oyè Show! Oyè Show pi gwo show week-end nan Biggi! Nou pral pale anpil bagay jodi a la! Anpil bagay!

Eske son bon desizyon? Jimmy ou telman fon bel rale ou nan sans mwen. Ok. Ou wè Jimmy ke nèg yo pran e de e yo pran Ralph Penelas ke yo pran ki vin nan disip la otomatikman Jaja chanje tanperaman. Ou dakò?
Se kounye a Gazman gen djaz tande. Se kounye a Gazman Pierre Coulè gen djaz. Ok.
E mwen menm, m pap ba w manti, m tèlman renmen e tout sa k pral fèt la, m pap ba w manti, anpil kè sote wi. Raphmelin la se gwo maestro.

M te tande ke yo pran Raph Menelas avèk Mackenson, m di sa se te yon gwo kou pou Disip. Mwen menm, konsèy ke m ta bay Disip, byen gen lè w rele Gazzman ou pa ka jwenn li pou w ta ba l mesaj la, Bon pati frap dèfwa bon ou pa jwenn li dèfwa e zanmim li ye dèfwa mpa tandel tou ni tanbourinè a si w te la ou te ka la nou tap mete nou tap chanje nou tap met ti jèn nèt Non biggy mpa biggy tande mpa jwenn mizik ankò hein mpa jwenn mizik ankò ou bay vag.

M pral chache travay m travay. M pa gen tan pou sa. Bon m di w yon bagay Jimmy. Bon m di w yon bagay Jimmy. Bon m di w yon bagay. M pa panse ke ou menm antanke mizik. Ou tolere mizik. Men moun pa ka fè w pa jwe mizik bwòdè. Si w chwazi w fè yon lòt bagay. Ou vle ou vle oryante'w nan yon lòt bagay, sa se yon lòt bagay. Konprann byen wi. Si ou vle fè yon lòt bagay, sa se ou menm. Men sepandan, mwen konnen ou renmen mizik. Mizik se pasyon ou. E ou toujou di mizik mennen ou isit ou. Men, lè moun ap pale de mizik, ou pa ka kite mizik pou moun. Moun k'ap pale. Se yon biz ki, depi lontan lontan, se yon biz ki ipokrit li ye wi. Se yon biz ki gen ipokrit ladan li.

Men yo di m m pa konnen si Mackenson ap tounen oubyen l pap tounen pa m pa konnen ok e men pwoblèm ki genyen yo di m Ti Michel fè konnen ke yo pa janm rele l pou yo di si l pa nan djaz la ankò Ti Michel gitaris ou konn sa tou? Bon m tande bagay sa.

Nèg yo te fè lèt fè kòmsi ke Ti Michel 1 anndan Disip.
Nèg yo te fè yon lèt, ou sonje bagay sa? Nèg yo lage yon lèt aprè depa Ti Michel osen de gwoup Zenglen. Nèg yo te fè yon lèt fè konnen ke Ti Michel. Disip. Men si nèg la pap la ankò, m panse ke nèg yo ka rele pou yo di l sa. Nou pa konn ki pwoblèm ki genyen. I don't know.
Ok.
Antouka, mwen m ap swiv, m ap swiv dosye sa de prè. E. Gon ti vwa t fè m konnen ke yo di m Mackenson ap rele. Poul tounen vin nan djaz li pi rèd m pa konnen sa kap fèt antouka map swiv semèn nan
fòm wè sa kap pase wè. Biggy tande byen men si Mackenson fon derespektan li derespekte Ralph Minelas paske m kwè desizyon se Ralph Minelas li ye se Ralph Minelas ki fè ti odèt la prensip m pa kwè kòmsi Ralph Minelas pral tounen nan Mackenson ankò e konsèman pa disip disip bezwen jèn gitayis.
Wè. E yon dam diw, m dakò, Ralph Venegas ap kenbe manman anndan djaz la, paske se djòb Ralph. Ralph ka fè djòb sa. Ralph ka gon bèl mizik li fè solo ladan l. Men an kenbe senti djaz la se Ralph Venegas ki fè. Wè, wè, wè. M konprann. M konprann. M pa ba w manti, dosye ap vin jwenn mwen.

Non, Jimmy, Jimmy, ou son pakej tou, ou son pakej. Ou chante, ou anime, ou jwe tanbou byen, ou son sanba, e m panse ke ou son ou gon pakej. M pa kwè, m pa kwè, m pa kwè e, e Kay pral jije sou sa k ap pale kòm si ke ou pral gen pwoblèm avèk Kay, m pa kwè sa, ok, m pa kwè sa, sa yo se, se BS yo ye, m pa kwè sa mwen menm, konprann? M pa kwè sa. Antouka.

e m konnen Raph ap vin la, Raph pral fè Disip bèl e Disip ap yon bèl djaz. Dòs e deja mwen m gentan swete nèg yo bòn chans e menm bat bravo avèk ekip Disip la tou menn. Men mwen menm, gen ti chanjman m t ap fè la mwen menm, e dèfwa gen nèg ki pral di m bagay mwen, ou konnen mwen menm se nèg ki san filtè tou, m t ap chanje e, m t ap chanje e Gongis la. Gongis la m t ap chanje. E Gongis la p ap jwe.

M pa konn si w t ap tande. Zagalo, yo mande Zagalo bay 3 gongis. Dadou di va ba l 3 gongis k ap jwe ki rive sou li. Premye gongis misye chwazi, li chwazi, li chwazi gongis Vayb la.
Dezyèm nan l pran ti Edi, Edivyon. Apre l pa ka, li pa ka gen yon twazyèm non.
O, sa vle di la a, misye pa ka gen yon twazyèm? Misye pa rayil nan twazyèm. Zagalo, zagalo dizay wi. Zagalo wi. Zagalo di konsa ke premye gogis ki rive sou li nan jenerasyon sa kounya pandan lap jwe a la, kounya wi. Li di ti almando vay. Ti edi.
Bon, ti almando, ti almando pa ka byen jwe vre. Mwen pa bon manti.

Se tout pawòl kap pale. Bon konnen misye fè ti Uber li. Epi genlè, genlè misye te mande yon ti ogmantasyon. Daprè sa t vin jwenn mwen nan kalandriye mwen. Ok.
Epi, men Alex Thébo pat gen, pat kite Djakout non men Alex Thébo genlè misye tap bay ti dandi. Anben Alex Thébo tal ranplase, tal fè kèk gig avèk e Alex Thébo te byen renmen djòb la tou wi. Djòb vibe la. Tal fon kenbe. Li tal fon kenbe. An men pandan Alex Thébeau ap byen fèl nan vag men pa bliye nèg yo nèg yo renmen ti Almando brother ti Almando misye ap jwe brother misye ap bay plezi misye ap jwe Biggy an men Biggy ou wè tande sa ki pase eeh tande gon bagay ki rele ekip e ou wè lè w fin pran ekip Biggy li pral difisil pou w pran lòt moun.

Bon bagay Biggy ou pap pèdi ankò paske m pa m pa pran manti ti almand yo gen pou vann disip menm si menm si Alex te pi fò menm si Alex te pi fò ke ti almand yo li pap janm chita jan ti almand yo chita nan djaz la sa sa mwen di l paske ti almand yo fèt avèk avèk avèk vibe avèk djaz la ti almand yo konn soupli

Nan jenerasyon sa, kiyès w ap chwazi? Lajenès, tande, lajenès genyen nan granmoun yo.
Lajenès. E lajenès, m ap pran Ti Mako, m ap pran Ti Mako, m ap pran Mas Tanbou, Ti Mako, Mas Tanbou, e m ka pran Sousou. Ti patnè kap jwe nan enposib la.
Ok. E ti patnè kap jwe nan enposib la, kiyès, kiyès nou ka di katriyèm? Banm, banm chans ou. Yon katriyèm banm chans ou. Katriyèm. Mwen yon katriyèm. Twa nèg sa mka, mka chwazi.

Ok, si m prale nan ansyen nèk yo, nan pran Alix Tozil, Eddy Germain, nan pran gwo toro yo, Alix Tozil, Eddy Germain, Sergo, nèk k ap jwe tanbou serye. Pase, gwo bagay kreye folklorik, nèk yo pa gen l. Gen pil nèk la k ap jwe tanbou, Biggy, ki pa ka mache ni yon Ivo, ni yon Petro, ni yon Valou.

Red. Ase moun yap plenyen pou moute volim mwen. Mwen do red. M red la. E Biggy, so panse de dosye ou di delpe a?
Amen. Son dosye tout moun ap suiv de pre ou de lwen.

e yo dim Roody Delpé gen gwo gwo gwo pwoblèm e Roody Delpé al lopital lèl wè foto kote Rutshelle ap bo a.
Bon M rèd tou wi. E yo dim Roody Delpé Roody Delpé lopital aktyèlman la Roody Delpé lopital. Oujinèlve gen gwo pwoblèm.
Sak pase Roody menm? Bon oh bon bon tou Roody Roody domi Roody domi nan pòt Miami wi 4 fwa wi pou lal Ayiti.
Li pa voyaje? Non Roody pèdi Roody pèdi.

Banm poze w kesyon an. Eske misye te fon statement kel avek fanm lan tou?
Bon gen gen statement komsi yo Gon bagay yon nèg pa bezwen fè yon statement komsi Si yon nèg kap jwe tout moun sou forum Sa vle di se fanm ou?
Ok. Gen nèg ki dim yo wè ou di bèl de Ayiti wi Kisa ou di la chat Ayiti?

Fò veye lè paw la.
Yeah. Routy, Routy genlè nan fanm sa, ou ka wè sa nan Routy. Pase depi wap jwe fanm sou, depi wap jwe nèg pou fanm, ou se dènye limit li. Mwen m konn diw, gen nèg la, m konn pran telefòn madanm mwen, gen nèg la kap kap di madanm mwen ou son bèl fanm. Mwen m pa okipe yo non. Mwen bloke yo.
Ou bloke yo? Ui m bloke paske m pa vle pale ak moun banm kado mwen paske madanm mwen son bèl fanm fò nèg koze avèl m tèlman m ka pran telefòn madanm mwen m di banm tcheke epi m wè nèg ap di monchè e madanm mwen son bèl fanm madanm mwen pa janm reponn sil te reponn la m te ka bak li men l pa janm reponn ou konn sa m fè nèg sa yo m bloke yo ou pap janm fè sa ankò.

Wap pran moun ou pa konn kiyes li ye wap fè bri madanm ou kite w epi fanm deyò kite w sa vle di la ee Biky se Delbé k pèdi wi youn nan medam yo pa pèdi wi.
Sa move wi. Non tande tande tande tande tande Biky èske ou konprann

Fanm nan ayiti yo gen fanm biggy.
Yeah.
Biggy, biggy, biggy, tande byen sa map di la. Afè fanm nan, fò nèg yo konprann li byen. Fanm nan tou, panse fanm nan tou, avon avèl tou, lap di yo, men sa m vle. E fò nèg la ta konprann tou, son kou li vin fè. Si tel fè te konprann son kou li te vin fè, Li pa tap janm fache a moun jodia la. E moun ki lèd se moun yo ret lèd. Rutshelle pap janm lèd.
Yeah. Biggy èske ou konprann? M konprann trè byen.
Pase jodia la se Delpe k lèd. Pase Delpe son mizisyen. Men ou mèt kòm si ou mèt kate soble sou Delpe. Delpe gen ta.

Ay dèyè mwen la Delpe di konsa Ou konn sa pi bon nan bagay la Delpe di konsa Nap salye tout mawozo Florida yo Kap voye cash app bay madanm mwen mwen Sa ou panse de sa
Vicky Vicky banm di ou

Men kilè, depi kilè bagay sa la menm? Se yon bagay m pa ka konprann. Men yo di m, yo di m madam nan gentan isi wi. Ki bò? Miami la. Kote l pase? Hein?
Kote l pase Biggy?
Kote l pase?

Ok, wè gay. Men, men, dam nan mwen, e, mwen mdou, e, e, mwen mdou, bigi mwen mdou. Ou son flanè, ou son flanè, ou pa fè diskisyon pou fanm.
Ou pa fè bagay konsa, mwen chè. Ou pa joure moun pou fanm. Mwen, mwen, ou wè madanm mwen, m pa joure moun madanm mwen, paske m pa konn sa la brigle. M ka klase yon moun, men, m pa joure frè mizisyen parèy mwen yo pou fanm.

Diaspora e brav. Mwen m di w. Biggy, lò se flanm lan, gon jan w jere lakay ou, gon jan w jere deyò. M dakò wi. Biggy, Biggy m sou sim la a. Gen fanm k ap priye se Jimmy Lange. Ou konprann Biggy? Wè.

La se mwen konnen kisa mwen vle madanm mwen men lòt moun kap tchekèm yo. Se sa ti dèl pa konprann nan. Pase ti dèl pa konprann wi. Mwen tou ap di, nan mwen tou gen tout fèt pou krazon moun wi. Bigui, mwen ta pral joure la pou fanm. Mwen rele Bigui wi, mwen di yo mwen pral joure pa fache non.

Roody Delpé pat konn fanm depi Ayiti. Roody vin kontan sou fanm Nouyòk. Se sa k rive Roody Delpé. Ou wè si Roody te fè lapè nan Tasha ki tap jwe nèg yo, jodi a la a pa konnen ki tap pase Roody. Pandan m pral jwe pou fanm nan la, m gen tan tèks ou m rele w m di yo m pral jwe w pa prann serye. Sa se travay flannè. Biggi, fò w konprann sa m ap di w la.
Of course monchè, m konprann ou klè monchè.
Pase fanm, fanm si, fanm renmen sa. Fanm si, lè nèg ap jwe moun pou yo. E pi tou manti, e pi tou nan myès menm.
E gen ta gen plen, li gen plan be li wi. Koman sa ta gen plan be la? Men ou menm lè konsa, gon jan pou jere sa atis. Si bigi se zanmim, si nenpò nèg se zanmim, map gen nèg sa yo apa,

Mwen map di DP fòl pa, map di, m te di, m te di ou di sa map redi l ankò fò ou pa presipite, fòk ou gon jan ou jere tèt ou paske ou wè fanm, menm fanm ki dòmi dèyè do w la ou pa ka batay pou li. Konprann byen, fòk ou gon jan ou jere bagay yo, ou pa fè bri. On nèg gen dwa pale ou kite l pale menn. Ou wè, ou wè, ou wè, ou wè silans Se pi gwo zam yon nèg te ka itilize. M panse Dèlpe te ka fè silans, menm si yo t ap pale epi tou li pa t janm ouvè bouch li, bagay sa t ap pase kòm yon lèt alapòs. Pa gen moun ki t ap konn sa.
Ou konprann? Men kounye a la,
kounye a la gade tout nèg se sou do y ap pale. Mwen menm, se yon jwè m renmen anpil, m renmen misye. Misye gen anpil talan, misye trè fouge. Ou konprann sa m di w la?

Nap gen ti pridòm. Nou gen nou gen pa gen ti edi nan show a non. Wi, non.
Nap gen ti edi samdi, nap gen ti pridòm vandredi. Show sa e show la jenès li. Pa gen danje.
Kenbe la. One love.
One love. Ay. Guys, mwen men nou anpil, mwen gade klik la, al supporte klik pou nèg pat di Jimmy Danger pat supporte. Al supporte klik, moun kap gade m yo la, m konnen m pa gen moun sa kap gade m vre. E m gon milyon moun kap gad show a la manti 37 manti e pa sa l ye al sipòte klik guys m renmen nou anpil nap gen yon pi bèl show vandredi nap gen ti pridòm samdi nap gen ti edi e nou pral fon lòt bagay guys one love m renmen nou anpil san nou menm m patap gen show sa jimmy danger l ye oh yes ta mwen la kreten kontan avanvil hehehehe